Lè mwen te rankontre ansanm avèk Jeff, mwen te genyen trèzan. Lè sa a, se pandan ke mwen t ap sot nan dlo, epi li t ap jwe boul sou yon teren. M kite foutbòl lan epi m al m al jwenn li. Epi la, m salye l epi n kòmanse konvèse. E se nan moman sa a, li vin kòmanse pale ansanm avèk mwen, nou vin, li vin mande m èske mwen ka zanmi l, mwen di wi, pa gen pwoblèm, mwen ap zanmi l. Se depi la a ke. Amitye a kòmanse, ki pral vin bay yon relasyon ki trè sere. Nou fè anpil tan zanmi apre sa. An 2009, mwen vin di l wi, mwen asepte avèk relasyon an. Men se pa t yon bagay ki te vrèman fasil, paske ou konn, mwen te gen 13 an, se pa t yon bagay ki te fasil pou paran m te aksepte. Apre 12 janvye 2010, paran m te vin okouran, paske te gen anpil pawòl anpil ki t ap fèt nan zòn nan. Epi li te di, manman m te di m konsa ke a moun sa w ap pale a, fò m fò m rankontre l, fò m konn kiyès li ye. Epi lè sa m te sou strès paske m m di m pa konn sa manman m pral di l. Epi se konsa, yon bon jou, m li pa menm di m si li ap vini. Epi li vini lakay mwen. Pou mwen, sa te yon sa te yon viktwa pou mwen jou a. Paske m te di fòk mwen leve defi sa. Paske gen anpil moun, lè w renmen avèk pitit yo, yo toujou panse ke.

E anpil tan, anpil tan, ou ka imajine w nou gen douz an renmen, e se pa douz jou, se yon pakèt sakrifis ke nou fè ansanm. Nou ka imajine, a trèz an pou m kenbe yon relasyon, jodi a mwen gen, mwen pral fete vennkatr an vennsenk septanm, sa vle di a laj sa a pou mwen kenbe relasyon an pou li rive tout tan sa a, se lanmou ke li gen pou mwen, se lanmou ke. Mwen gen pou li respè, li respekte m anpil, li apresye m anpil tou, jan li renmen fanmi l, li renmen fanmi pa m menm jan an tou. Fiyanse m toujou la pou mwen, toujou konprann mwen, toujou soutni m e nan travay mwen tou, sitou lè m te lekòl tou, toujou fè tout sa yo pou mwen e m te santi m gen yon moun, m gen yon moun vrèman ke m ka konte sou li e paske m te toujou di m pa, m pa vle pou m gen yon moun ke. map viv avèl e ki pa konprann mwen vrèman jis poun nan relasyon epi nou paka kòmsi ale avanture nou poun al pi lwen m di si se konsa m pap renmen kounya men pwiske m te mande Dye sa kem te vle a e li ban mwen l jan kem te vle l lan e finalman m toujou di sa se Bondye ki fèm kado moun sa se moun pam nan vrèman se moun pam nan alò nou viv ansanm ou ka imajine aprè 12 an nou viv tout tan sa. Byen ke dan alang pa konn pa mòde vrèman men nou jere sa. E m te toujou tyanse ke si ke nou nan diskisyon, nou nan kont, fòk nou youn rekonsilye avèk lòt rapid paske m pa pral dòmi fache. Nan li, mwen te wè yon bagay ki diferan lakay li. Lè li bò kote m, fason li pran swen m, fason li ankadre m, mwen te wè nan li yon bon, yon bon mennaj. Mwen te wè nan li yon bon mennaj paske. Li toujou prèt pou l fè tout bagay pou mwen. Li toujou la bò kote m. Li toujou la a lè pou mwen. Li pa janm an reta nan vi m. E sa ki pi atire m lakay li, se respè. Li respekte m anpil, anpil, anpil. Mwen renmen sa lakay li. Depi douzan sa ke nou ansanm, Jeff pa janm manke m respè yon fwa. nan vi pa l, se sak fè mwen fè pami tout moun mwen te chwazi l paske mwen te renmen l anpil e sa ki atire m vè li menm se e lanmou ke li gen li moutre m li gen pou mwen e respè tou li gen pou mwen li afektye anpil lè li la bò kote m mwen toujou ap li toujou ap fè m souri. Li toujou ap, li toujou ankadre m. Pafwa menm non youn lòt nou pa fasil sonje paske mwen toujou se papi, manmi, se konsa nou abitye pale nan relasyon an. Se pwèske lè m rele l Jeff se lè m fache. Depi l wè m rele l Jeff oubyen l rele m Manil se lè m fache.

Imajine w ke ou se kretyen, ou pa ka ap mennen plizyè vi diferan. Dayè, Labib pa rekonèt sa, pa dakò l tou. Se peche. E mwen toujou, mwen toujou abandone. A chak fwa ke y ap fè m ti jès e m konprann, yo moutre m sa, m toujou abandone paske m te toujou di, m p ap twonpe mennaj mwen paske si ke m fè sa, demen tou l kapab fè l. Pe enpòt jan sa ye, sa, nan sans sa, li resipwòk. M di ke Bondye p ap dakò sa e. Ke mwen menm mwen viv vi a selon sa labib di e ke Bondye fèm gras li edem tou a surmonte obstak sa yo. Jeff se yon gason ki extraordinaire Jeff se yon gason ki kouraje anpil anpil lè li gen deteminasyon pou li fè yon bagay tout otan li poko atenn objektif lan li pa Li pap kanpe. Se sa vrèman atire m e bò lakay li. Yon gason ki inik. Mwen pa kwè m ap jwenn yon gason, yon lòt gason tankou l. Paske li inik anpil. Mwen renmen Jeff anpil anpil. Mwen pa kwè m ap regrèt yon jou ke m te ansanm avèk li. Li gen. Bon an gwo m ka di Jeff se yon package de bon gason. Tout sa yon bon gason te ka bezwen an Jeff li menm li genyen tout. Yon package, se yon package li ye. Jeff genyen tout kalite yon gason te ka bezwen pou li onore, renmen e apresye yon fi. Mwen fèk ka renmen l e pa gen anyen tou kap fè. ke m pa avèk li. Ni nan mon tan, ni nan move tan, trè byento ke m pral di wi, wi se pou lavi. Nou pap di wi pou nou nan goumen, pou nou nan tire pye tout jounen, pou nou nan fache, men nap di wi avèk yon kè ki sen, ki pur, epi pou Bondye kontinye wout lan avèk nou jan sa dwe ye. Fòs relasyon nou se, se lanmou youn pou lòt. Lanmou youn pou lòt ki fòs relasyon nou. Paske. A 12 zan, 12 zan ke nou ansanm, m panse si pa t gen lanmou epi la men de Dye tou, paske si nou ka rete tout tan sa ansanm, m kwè se Bondye ki ap, ki ap aji e ki ap kontinye aji nan, nan relasyon sa. Se lanmou ki pilye relasyon an. Lanmou, lanmou, lanmou.
Dye se, se baz relasyon an. Mwen di, Bondye, m pa, m pa p gen, m pa p gen kouraj pou m pase mizè. Jis banm yon moun ke m renmen. Yon moun ou wè k ap ka viv avè m, yon moun ke n ap ka fè vi an. E answit, yon moun ki konprann mwen. M di, piske w ap banm yon moun, e m konnen l ap bon, e tout sa ke w bay, se bon. Epi de la, bon, m jwenn, m rankontre avèk e fiyanse m vrèman. Epi, depi jou sa a, jiska jodi a, m pa kache di w, sa. Se yon bagay ki ineksplikab. Moun sa yo rar pou twouve nan planèt sa. Ou pap pase yon minit bò kote l e pou l pa di w papi je t'aime. Ou pa fè yon segond la pou l pa pou l pa satiyèt mwen, pou l pa chkennen m, fè m ri. Ok sa m renmen sa paske mwen m pa renmen fache toutan e lè w gen moun konsa bò kote w k ap fè w viv de moman ki ekstraòdinè sa sa merite yon gwo aplodisman, yon gwo.

Jeff Mwen pwomèt ou m ap toujou la pou ou, mwen pwomèt ou m ap toujou bò kote ou e menm jan mwen te kòmanse deja e mwen te kòmanse e mwen te kontinye ap di ou depi lè nou te renmen ke m ap toujou la pou ou, ke m ap toujou bò kote ou. Ou se yon nèg kem apresye anpil, mwen renmen w anpil e ou konn sa tou, mwen renmen w anpil anpil anpil, mwen panse chak jou lanmou m ap miltipliye pou ou e li pap janm diminye nan vi m e mwen kwè ke w ap e mwen espere ke w pap janm chanje w ap toujou rete menm moun ou ye a pou tout pou tout tan nou gen pou nou pase ansanm e jiskaske e Bondye anlve nou sou tè sa a, mwen espere ke ou pa janm chanje avè m ditou e mwen menm tou pou m pa janm chanje ansanm avèk ou, mwen renmen w Jeff, mwen renmen w anpil anpil. Je t'aime.
Maniz, mwen pwomèt ou ke m ap toujou la pou ou nan nenpòt sikonstans, mwen pwomèt ou e. Menm si moman yo ta vin nwa, ou mèt konsidere ke w ap toujou gen nan limyè, paske mwen la pou ou, mwen la pou m ede w, mwen la pou m epole w nan tout sikonstans, mwen la pou m pran swen w, mwen la pou m cheri w, mwen la pou m ede w avanse, e mwen la pou m kenbe men w menm jan manman m, m toujou ap swiv egzanp sa a, ki a no jou ki toujou. E tyen aske relasyon l, relasyon l lan rete soude avèk mari l. E egzanp sa a, modèl, modèl moun sa yo, se yo ke nou kapab kopye. Alò mwen, mwen menm m ap di ke Manizh Pierre Paul ou pa bezwen bay tèt ou oken pwoblèm, mwen la pou ou, mwen la pou m ede w, mwen la pou m sipòte w nan nenpòt sikonstans e m ap toujou bò kote w. Sèke ou se yon moun ki spesyal, yon moun ki ideyal. Alò mwen m tou di sa, sa se zo kòd pa m nan Bondye te sere pou mwen.